ansanm avèk relijyon an fèt. Men sa m kenbe l e li fè m byen. Pi tout di, tout an tande m di m pa legliz la, gen yon pati nan spirityalite m, kòm si m konn jis rete konsa, um, m jis rantre nan chanm mwen, m pran liv chanm, m pran bib, m jis al priye konsa. Jis, m pa konnen, sa, sa leve yon bagay nan mwen. M pa konnen pou kiyès m voye l, like. Hmm.
Ou fè l pou tèt ou an fèt, paske l pote yon santiman de byennèt pou ou, wè sa m sou lan? An fèt, m te konn kesyone tèt mwen sa, kon sa tou, e lè m chante chante wòs jip sa yo, ki es ki resevwa yo, bòt m pa pran responsabilite ap poze kesyon ki pa regade m. M pran. Santiman de byennèt ke sa pwokire m nan epi apre sa m dòmi demen si Dye ve m a tande nenpòt sa m vle tande a, vodou, konpa, sa m vle. Wè sa m vle di w la? Bòt pou lenstan se sa ki te ban m. Egzakteman.
E gen. Sa m pi renmen manje, manje kòman rele l la? Manje saba. Manje dòmi an. I love it. Oh mon dieu. I love it. So ap nan l'église, konnen se pou manje a. M bezon moun invite moun lakay yo. Men konnen moun sa va konnen invite moun lakay yo.
Fò nou fò nou vin selèb pou yo ka pou nou jwenn trop moun ap invite dwal. Paske moun ki gen moun ki gen non yo invite. For real, mizè mwen ta fèm base lè gisa. Mwen sou kou men. E pi mwen te toujou di, si mwen gwen ti moun, petèt mwen ka tounen avè lè gisa, jist pou kòm si ide kominote an, petèt si mwen toujou Kanada. Pase vè an pa gen lòt kominote ke, you know. Mwen mwen di, mwen gwen di nan sosyete jenès advantis, mwen panse se petèt yon nan bèl bagay mwen apren nan lè gisa. Paske mwen fè tout klas yo, Sa yo rele scout lan anfèt, mwen menm mwen entegre yon kominote ki ban m yon espas pou m evolye. Lè m di espas la, m ap pale de fason an gwo, men mm-hmm. nou konnen dan lè fè, m se te pitit sè, ti sè entèl, donk yo pa ta prele m souvan pou fè, pou fè, pou pran inisyativ, pou fè aktivite. Donk fòk, mm. fòk, fòk manman m te gen machin epi papa m te lòt bò pou yo te konn Entwodui m nan bagay yo, men si gen ti rès plas ki rete, y ap ban m fè yo kanmenm. Donk m te konn fè yo kanmenm nan inyorans mwen. M te timoun, m te ado, m te gen de seri de bagay. Sa bagay sa yo pat twò enterese m. Donk m fè sa yo ban m fè a, men nanpèch ke se t yon espas pou m te jwenn, kòm si pou m te ou renmen pale, pou m te jwenn posiblite pale, pou m te pran inisyativ, al nan kan, dekouvri. fè mach a la pis. Donk gen yon pakèt aktivite mwen aprann, mwen aprann fè, ki rann mwen granmoun m ye kounye a. Ou wè sa m vle di w lan? Donk mwen menm m pa panse m pral nesesèman mete pitit mwen nan sosyete advantis an tanke tèl. Mwen te soufri anpil. Mwen te soufri anpil. Mwen te soufri anpil. M te timid anpil. Kèm si lè yo te konn ap bay. Yon bagay ki fèm chak lèm panse m toujou kriye. M te toujou anvi pote drapo yo. Kounè lè yo pran ti drapo yo kontra vè li. Yo! Ou panse m te konn pote drapo yo konn mèm.
M te toujou anvi fè sa. Men kòm si fò gen foulè, fò gen tout bagay yo pote l. Yon fwa m gen tout afè m pote l. Ou konnen gen yon moun ki retire foulè mwen nan kou m. Lal mete l nan kou yon lòt ti moun. Fè ti moun nan pote drapo a. Like, yo! Lè map gade nan map ankò, goun lòt chèf ankò ki ekri nan afèm. Ou, elle est super timide et elle est, sup- elle est une pleurnicheuse.
Oh. Yo!
Imajine ti moun nou di vay kon sa, nan graduasyon, konnen vye graduasyon bagay stupid a remak yo. Apre sa tande, neveu tel, troisième, yo! Tande neveu tel, troisième lauréat, Yes and tell That was Bay sa te telman manje mwen dan kè Like oh Men sa ka touche aspek la Mwen realize ke Ti moun ki kite legliz yo tou Se de se de ti moun ke legliz apat jem pran bay glan pou yo la You know
Sa li ta sou spesyal pou mwen men Bakon si se Bakon ou te gade euh, Black Panther Ou te zan de kod sa ki te di ke ti moun ki pa santi chale di fe an Dife chalè vilaj lan ap boule vilaj la pou yo ka ap santi chalè l. M pa konn si sa fè sans pou ou, se te egzakteman sa. M vin rete lè, m vin gon èn kont legliz, m vin gon èn ki te kòm si kap kap jwe avèk fwa m, kap jwe avèk espirityalite m, kap jwe avèk moun mwen ye, paske moun sa yo m te rayi yo, like, yo. Men apre m vin reyalize. Legliz advantis, antanke relijyon, son relijyon elit li ye. Donk se moun ki gen kòb. Mwen mwen te gen pakèt zanmi nan lekòl segondè mwen ki te konn di m sa. M ap batize wi, men fò m kòmanse travay. Paske moun sa yo, yo, yo, ou kon, ou, lò ou antre nan legliz advantis, ou antre nan yon lòt nivo. Wi, paske sinon moun pa p respekte w, y ap pran w pou sa w pa ye. Donk se paske, nan nivo materyèl, gen yon jan ou dwe projete ou, donk ou imajine ou nan yon espas relijye, mwen menm grandi, paran m te toujou, menm klas mwayèn m ta ka di yo te ye, donk mwen m te oblije sibi tout sa m tap sibi kòm diskriminasyon, tout kòm rejè, akoz ke paran m pat gen yon sitiyasyon ekonomik ki te sipè elve pou yo te oblije elve m tou, donk bagay sa yo fè efè sou mwen, donk lè m reyalize se pitit tout moun ki gen machin, menm si machin nan wouye men. ou gen machin pare. M di, hmm. Donk, si m pa jom gen machin nan la vi, m bap jom aye nan leke sa. Donk, m ap reflechi, m ap obseve ton kon ti moun. Donk, lè m gran moun, m pran kam. Paske m pat jom gen plas moun vreman nan kominote kon sa. M ka petet egzajere, paske m te gen de seri de ti privilej. Tankou m bel ti fi nwa, ou bel pon ti nwa. Donk. Ti bagay sa mte konn tande yo souvan, sa vin fè ke wi lè pa gen moun ditou nan moun ki gen machin ki konn al lòt bò ki ki pou fè lekti a, y ap ban mwen l pou m fè l, m fè l kanmenm. Men m te oblije demake tèt mwen nan yon pakèt lòt aspè. M te m te oblije pouse tèt mwen. Pi lè pou m batize ankò, yo tèlman fòse m batize, Paske yo konnen plis map vin gran moun plis map vin konprann ke pastè yo te gon kota pou yo te reponn lè bagay ba lè bagay kwazad yo. Yo oblije di wi. Se esklavaj li, sa se kolonyalis, se konsta.
Yo! Eske w kwè avèk 27, 27, 28 doktrin advantis la? Mwen m pase kesyon yo epi yo te batize m. M fèt legliz la, m konn bagay bullshit yo. Like, lè yo te mande m, yo te poze m yon kesyon, yo mande m a ki lè w fèmen saba, m di, like, bò 5, 6 zè, moun nan di m nan se fil solè a. Yo me di, apre, apre, le gars m'a regardé, il était comme, ok, ah, comme ou se ti moun ki fèt legliz la, nou batize w. M sa m di depi ti. Dèl m apran kom si. Ki sa di?
M di m telman te pran bri mad pou bay madanm sa.
Non men kom si mwen menm mwen m twouve kom si Te gen yon pakèt enkoyerans. Tankou m konn obsève de seri de bagay. Mwen m di w, depi m piti m ap obsève bagay. M te toujou gen yon ti je pou fè m ap gade bagay yo. Tankou lè gen batèm. Ou konn wè de seri de moun ki kont de seri de doktrin nan doktrin advantis yo. Sa e di, anvan yo batize an, y ap fè gwo deba ansanm avèk responsab legliz yo sou pozisyon yo anvè doktrin relijyon an. Men apre sa, men batèm nan e demen wi. Nan vandredi swa, ou wè yo, yo stil poko fin dakò sou kèk bagay. Apre sa, ou wè demen maten, samdi maten bonè, moun nan vin devan chè a epi di ou em, li prè pou l batize, li dakò batize, li dakò tout doktrin yo, epi anvan batèm nan, yo, yo resite tout 27 doktrin nan, epi apre sa pou moun nan di wi, wi, je, wi, j'accepte. Moun nan Malgre ou obey what? Obey who?
Sa pran l mwen de 24 an pou l finalman konvenki sou doktrin nan epi l batize. Yo! Ousinon gen yon mesye mwen m te obsève ki pa t vle koupe dread li, yo pa batize l malgre l te kwè nan tout
bagay sa a. Oubyen radyasyon k ap fèt de fason trè, trè limit, moun yo pa ankadre, yo lese a yo menm.
Mm. Pi, mwen, mwen veni realize yon lòt bagay tou, pou nou tap di chanjman kilti, kom si kiltirel avan tanto a, gon bagay mwen realize. Um, gade se de bagay ap radyo pou yo Haiti, men ap radyo pou yo isi.
bon, mwen te le mwen komite pou te met pantalon. Yo! Mwen rive isi M al legliz la a menm pantalon twal la m di gon bagay ki louch. Nou pa deside nou ki lou pou nou yo.
Nan legliz, legliz blan ou djè fè mò lò moun monte yi souche avèk pantalon sou yo.
Gon lòt bagay yo te, yo te, yo souvan prezève ti moun yo de li. M panse se li ki santral emisyon lan, emisyon lan, podcast lan. Ki di, lè timoun yo pati, yo kite legliz, èske se pati a vrèman ki pwoblèm nan? Men m panse timoun yo te deja ap chèche van pou y al Lagonav. Donk lè yo rive, lè yo rive nan yon peyi ki ba yo posiblite pou yo viv libreman, alò ke Ayiti te gen yon konpilsyon nan afè relijyon an, e ke si w pa, si w pa mache sou liy yo ba ou an, ou pa pral nan syèl, men lè timoun nan rive, li wè l gen posiblite pou l al nan menm syèl la. Kwayans Leo pa chanje epi l ka yon moun ki antyèman epanouyi, keseswa nan sosyete a, keseswa nan vi espirityèl li, keseswa nan ke l deside ke l ap advantis tout rès lavi l, ben, byen si sa pèmèt li viv de seri de bagay, ou sinon sa pèmèt li kesyone plis epi l kite legliz la. M pa panse patri ak pwoblèm. Oubyen ak sa plis enfòmasyon tou, plis libète tou. Egzakteman. sosyete yo, yo, sosyete, emm, bon m ka di oksidantal yo, yo ouvri plis a, eee, enfòmasyon petèt, yo ba w posiblite pou kesyone plis, yo ba w teren pou viv lòt eksperyans. Mentnan nan viv lòt eksperyans, ou fè chwa ke Ayiti pa t ba w pou fè yo, donk ou kite legliz, ou deside vin yon, yon moun ki plis spirityèl ke relijye, donk ou chwazi ki tip vi spirityèl ou relijye wap mennen. M konnen kelke jèn, egzakteman, m konnen kelke jèn ki te imigre o Senegal, jèn Senegal, Benin, ki te advantis, beki advantis avan yo te ale, yo te Ayiti, yo toujou rete advantis. Donk m panse gen yon posiblite pou nou gade eske se vreman peyi oksidanto yo ki bay plas a plis libète ou sinon vreman son kesyon santiman dapatenans ki fè moun sa yo lè yo ale nan peyi afriken yo yo toujou rete advantis epi yo yo yo tounen advantis kwa. Ya, ya, sa di a se vre, paske, bon, e pa tout ti moun vreman kite non, m konen sa k te dwe kite, men gen tou ki jis la, kom, paske se sa yo abitye fè, tankou l'examen tankou bagay ki otomatik. M te konn pran l pou sa tou a yon pwen, menm lè m te kite, kom si, pat la, menm lè fizikman, ok, fizikman m te legliz la, men lespri m pat la, m te konn toujou ale paske se te otomatik, kom samdi pa gen lòt bagay ma fè, m gen rad lan la, jis al legliz. Mhm. Apre sa, piti a piti nou vin, vin toupe vin pa gen pyès enterè, vin pa gen yon komen avèk moun yon kò.
Menm, menm pandan m te Ayiti, nan adolesans mwen, m te ka gen kilaj 13, 14 an. Ou 15. De kote gon moman, de kon al legliz la, lè m kite klas anfantin yo me voye nou nan gran legliz, de kon pale anpil legliz. Men lè m di anpil la, anpil, e vin te chita devan. Preche, e, e, nan di preche, kòman wè le moun yo? Pastè?
Predikatè.
Predikatè ak pastè yo te toujou ap rele nou ki nou, pou nou fè silans. paske nou pale trop. Kounye a vin rive yon lè, m pa pale ankò. Men moun yo ki wè m pa pale ankò, yo panse m la, m ap tande. E poutan m lwen nan lespri m. Donk m fè sa yo mande yo a. Gon jou, anndan legliz la, m mande tèt mwen sa m ap fè isit la? Poukisa m vin isit la chak samdi? Ay sa m fè. Bon. Ache m ak azo. Premyèman, manman m pap dakò m ret lakay. Dezyèmman, ki sa m ap ret fè lakay tou? Paske se sa m te toujou konnen, leve samdi, bay tèt mwen aktivite, al legliz. Wè sa m di w lan, gon yon vid ki etabli lè w pa al legliz la. Anfèt, lè w o debi, lè w poko bay tèt ou aktivite. Epitou, gen kesyon tou. Fò w pa transgrese saba a, donk si w ret lakay la, e ke w pa vle transgrese saba a, li mennen w ti jan mens.
Donk fòk ou, fòk ou okipe tèt ou de fason, yon fason ki trè sen. Donk li petèt mye ke w al legliz la. Donk mwen mwen te konn ap vwayaje chak samdi nan legliz.

Mwen panse li kaziman, antre gimè, enposib. Pou rezon ke, se konsa doktrin nan bati. Se kesyon plas fanm yo gen an dan l'ekliz. Donk, mwen pa ka...
Pote anpil abik fèt sou fanm, mwen jis di sa konsa. Egzakteman, men lè w ap gade fondman doktrinal yo plas fanm genyen nan ekriti yo, yo kwè ladan yo, donk m pa pral mete m sou yon konba ki pap fini, ou wè sa m di w la, donk fòk ekri yo, yo ta kòmanse chanje yo, men jan yo di a labib est imuyable. Epi tout moun entèprete l jan yo vle pito, an granmè. Elen White, ou panse ap gen yon nouvo Elen White k ap vini e k ap di bon, si se konsa n te konn panse bagay yo, an n panse yo tèl fason kounya? An tou ka l pap nwa.
Ellen White bay plas moun nwa nan legliz a anyway. Donk pou kesyon fanm nan mwen m kite l. Men si gon bagay m te rayi e ke m swete ki vreman chanje, etan done ke kòm se yon relijyon pami tan dot,